Swivan swivan swivan Zak di se yon slamè ke anpil moun konnen nan anfòm je dla anfòm je dla nan komin nan men kòm yon jèn misye pa sèlman rete la pou lap slame. E e menm kan nou wè bab yo ap pouse misye di dok fok li fè bagay yo yon lot jan e zak di misye ki lansel la kounyè la nan biznis misye ki pote pou nou yon kafe se sak fè nou te wè nan tretman teks la kafe kafe pou moun bwè ant parantèz se pou nou pat al konfonn ni avek kafe lè nèg al bat kok yo ok donk misye ki. Yo bat kok nan nan kafe oubyen nan gagè?
Yo bat kòk nan kafe, nan kafe, nan kafe. E pa kòk a zèl, kòk a tèt. Pa jwe mwen tou vit gason m.
Mwen rete ka sa a wi. Mwen renmen ilistrasyon sa a. Wilder Bernard, sa ka fèt. Meksiken anfòm. Bon, Zack D. Brother, kòman nou ye? Frèm, m salye w Soniel, m salye lòt kòlèg la, m salye chak grenn moun ki branche emisyon an, s on plezi pou nou la frèm. M wè kè w kontan menn, m wè Rony k parèt wap ou tou parèt ap ri menn sak pase. Non, wap byen pale. Ah bon ok ok brother bon e nou pa nou pa vle rete nan dosye slam nan la pase pou biznis ou vin la si yon lè ou vle vin pale de slam wap vin pale de slam la pa gen pwoblèm nou pale de tout bagay isit la. Pa gen danje. Kafe. Kòman kafe a rele ankò? Kafe alèz.
Kafe alèz. Fon ti pale nou de kafe alèz. Ok.
Alèz la, bon n di kote l sòti tou. Se yon bwason ke yon frè te fè devan nou. E pi m di, kèt, si misye fè bwason sa konsa, mwen m ka fè pa m nan konsa. A lèd de bwason an, mwen menm mwen mete lòt engredyan ladan l ki te vin bay yon bwason alèz. Apre sa, ki vin wonm alèz. Men, nou te vin wè alèz la yon jan kwense, lè n t al anrejistre nan ministè komès, non alèz la pa t ka anrejistre. Epi, nan menm moman, nou vin jwenn yon non ki se pa, Pwodui Alèz Ayiti. Anndan Pwodui Alèz Ayiti, ou jwenn kafe alèz, ou jwenn wonm alèz. E nan jou k ap vini yo, nou pral gen ji alèz, lòt bagay, yon pakèt bagay alèz. Se konsa. Alèz la, se gwo koze!
Èske lè n fin bwè l, n ap alèz? Alèz.
Oh enben kafe sa son kafe ki ta sipoze mache avek nouvel de jèn epi men bouchon l jaune wi Font met kafe a sou bò sa metel sou bò sa pou nou mel sou bò sa yeah bouchon l jaune nouvel de jèn jaune e nouvel de jèn alèz epi kafe a alèz kafe alèz ou sot pale m do wonm alèz Kòman? Ou sot pale de yon wonm alèz. Ya, wonm alèz ki fè yon ti kanpe. Bon, nou pa twò vle pale de sa non. Non, nou pap kontinye tou. Men, wonm nan la, nou pran yon ti poz epi n ap. Ou menm ki te fè l? Mwen menm ki fè l. Ok.
Mentnan kafe sa a, ou mete l sou mache a depi ki lè? Bon, n ap nouri sa nan tèt nou yon bèl moman paske nou wè gen yon pakèt bagay ki ale. Tankou lè n ap gade koton, nou pa wè koton, maskreti. sanse ale. Epi nou te toujou wè se ti granmoun k ap vann kafe a. M di, antanke jèn, nou ka mete l sou yon lòt fòm, pi pwòp, epi pou n fè pwomosyon pou koze lakay. Epi nou di, ban nou lanse a kafe, paske nou ka jwenn li pi fasil. Se grenn bagay tou nou genyen la a ke Sendomeng poko ba nou Anpil pase nou genyen la epi m di bon m sipòte kafe lakay pwodwi lakay epi nou lanse kafe alèz. Ok. Selon St-Fleur Colson ke nou pwofite salye la, mande granmoun ap fè dènyè repetisyon li aswè a nan Mirabel Plaza gratis ti cheri. Ok. Mentnan e ou poko vrè ba ou poko ba nou espas de tan non depi lè kafe a sou beton la? E nou lanse 4 fevriye, nou lanse kafe a 4 fevriye. 4 fevriye sa la.
Mentnan nan espas sa koman feedback la ye? Jiska mentnan trè pozitif, tout bagay ap mache trè byen la. Ok. M konn tande y ap pale de kafe fò, kafe pa fò. Kafe fò a se kantite de poud ou mete? Exact.
Se pa ke poud la men. Gen poud ki pa bon. Ok, ok. Paske engredyan yo mete ladan nan gen moun ki konn boule yon pakèt sik ki mete nan kafe a ki vin fè kafe sa pa fò menm si w ta mete yon kantite poud. ok. Men lè ou griye kafe a nòmal jan l dwe fèt, se kantite poud ou pral mete ak kafe kafe sa fò. Ok. Kafe a gen dwa bon epi kantite ou mete a vin fè l fò. Men gen kafe k pa bon menm si ou met yon kantite li pap fò. Ok men lè kafe a pa bon èske se de nati li pa bon menm oubyen se mòd de preparasyon an ki koz li pa bon? Se jan yo prepare l la ki konn koz kafe a pa bon. Ok.
Men depi se kafe lokal la, li bon. Se moun kap preparel la ki konn koz kafe sa pa. Mentnan kounya fè djòlè pou kafe w la.
So kafe sa lè w fè l e kòmsi l gen lèt ladan l wi.
Tèlman l bon. Tèlman l bon.
Moun pa achte sa yon sèl fwa non. Se vin pran tounen ankò. Ok kankou ti bokal sa konbyen l vann? 250 goud sa e pou ou.

Tankou moun yo yo gomès yo di dlo lesteng. M pa kòman?
Dlo lesteng.
Fò m leve a granmoun monchè.
M pa renmen bwè kafe sa yo 1. Dezyèmman, m pa renmen bwè kafe a lèt. Se konsa m renmen bwè kafe a menm. E pou m alèz. Fò w bwè kafe alèz. Pou, fòk pen an e tranpe m tranpe l nan kafe a. M pa ka pran yon dan pen, non men m di bagay la jan l ye mesye. M pa ka pran yon dan pen epi tou m pran m pran kafe no, se pen an m pran e tranpe pou m tranpe l nan kafe a pou e konsa m alèz. Brother, m ap di w kòman m alèz avèk kafe alèz. M dakò.
W ap byen pale la. Depi lè kafe a vin la m alèz wi. M alèz monchè, bon men nèg la pot kafe m mwen swè l. E ba eseye m ap di w la wi.

kòm m te ka di sa, bès de pwodiksyon ki genyen sou mache lokal la, paske nou konnen an tèm de pwodiksyon vre nou. Ou wè, Jwa san kredi depi ou pa tranpe l ou pap jwenn vibe la. Jwa fò n pale aprè wi m gen bagay pou n pale tande. Se desann n ap desann.
Donk kounye a, pou w te kòmanse, kòman sa te ye? Kote w apwovizyone w?
Ok, M son slameur e m kenbe fan base sa pou m fè sa map fè a. Welcome, talè map poze kesyon an pou ou. E
nou manman m konn fè kafe, manman m konn fè kafe epi mwen gade mache a kòman sa ye epi nou di bann eseye avèk la jenès paske ide a se mete la jenès nan biznis. Moun ki la pou bat bravo lè map slam nan, menl ka konsome bagay lokal tou. Epi m kenbe menm ekip sa a. Repran sa w sot di a la, repran sa. Moun kap aplodi m lè map slam, menm moun sa yo ka konsome lokal tou. M kenbe menm ekip sa a pou m fè pwomosyon pou m vann yo sa ke nou genyen lakay nou. Se nan lide sa a m vin avèk Kafe Alèz pou m di fò m pwomot sa ki lakay nou pou nou vanse. Ok.
Men kounye a, m vle konnen egzakteman kounye a, èske ou gen de, m te kapab di, plantè, founisè k ap ba ou kafe, kote ou jwenn kafe a, paske se nou menm ki prepare l? Yon bèl kesyon wi. Nou pran kafe a Jakmèl epi Fondènèg. Sa vle di nou gen yon ta de machann ke m bay pran l an gwo. Epi pou yo pote l pou nou isit nou prepare l jan nou sipoze prepare l la. Ok m e welcome to Leogane poze yon kesyon la li di mande li eske kafe a tou pare pou jis mete l nan dlo cho san li pa gen ma? Non nou poko travay sou sou sa lap gen ma fok ou koule l nenpot jan. Ok trè byen. Ok good men nan e pou moun ki poko fè konesans avèk kafe a ki ta bezwen jwenn kafe sa achte ki bò lap jwenn li. An ko pou n kapab bay li nan prèske tout makèt Leyogàn yo nap travay sou sa la men nan moman an se an liy ou kapab kontakte mwen sou tout platfòm an liy yo ki se watsap fesbouk enstagram twidè ki se zakdislak ofisyal ou byen nan nimewo prive mwen ki se 37 08 95 95 an atandan 37 08 95 95.
Ok, demach pou l nan makèt yo, kòman sa ye? E nou nou ap pale avèk kèk moun ki gen koulwa yo e n ap travay sou sa. Nou poko jwenn vrè repons lan men sa ap mache. Ok, ok, ok. Pa egzanp, si yon moun ta bezwen kafe a, li rele w nan nimewo sa ou sot bay la la, èske ou gen mwayen pou fè livrezon pou moun ki vle l? Èske gen livrezon? E Jiska mentnan wi sou nan rejyon Leogane nan la pou konnen Pòtoprens son jan bagay men nou pale de sa e men moun Pòtoprens ka jwenn ni li ka jwenn ni bon sil fè rezèvasyon nan 2 ou 3 jou nou fon fason poul t fèn jwenn poul jwenn ya men gen livrezon pou moun Leogane si moun nan bezwenn kote li jwenn lap jwenn li lap jwenn livrezon kap fè ya ok men kibò w baze kibò w baze dirèkteman melye melye melye ok.

On konsèv kafe tou cho vin la pou nou te bwè ansanm la menn. Pou nou tap kòmanse ba w bèl ou la menn. Ou fè erè monchè. La. Men aswè a bwaz. Kijan aswè a? Ou bwè l, ou bwè l tout lè. Paske lansman an te fèt a 4 rè, nou te bay tout moun kafe nèt. Tout moun ap konsome. Pran plizyè fwa. Yo, bagay serye menn.
An, mwen menm m konnen nan maten moun bwè kafe sèlman. Non, ou bwè kafe se tou. Men men nan maten m konn bwè l, hein? A nenpòt kèlè.
Nenpòt kèlè du jour ou de la nuit. Ah! Kafe Wi men m konnen nan peyi etranje moun toujou gen kafe ou byen te Gen yon zanmi m konnen l ap sot travay 2, 3 zè di maten rive l rive lakay li kafe Men l bay bann tou? Bon m pa konnen Di nou non, di nou non, di nou non Zak E gon gon yon bwason m fè ki se kakawo alèz tou
Sa.
Monchè Bagay bon nan nou travay sou sa Pale avè nou pale avè nou Travay bon nan nou jere sa byen tou avèk kakawo alèz Wonm alèz lè m te genyen l Ou tou ou gen kakawo a? Exact Francis foul pa wè w tande lè w vini Kòman Kòman ou use kakawo alèz la? Demi cup sèlman depi w on shot baton. On wonm li ye oubyen?
Kakawo a kòman l fèt? Li fèt avèk krèm kakawo epi alkòl. Ou tou ou gen l la? Nou pa gen l an kantite, nou fè l pou moun ki mande l.
Tankou dimanch la n ap gen. Dimanch si Dye ve.
Fè balo jwenn youn.
Pa gen pwoblèm.

3 bouchon nan yon dlo sikre. Wi. Gen moun kannik vini demi cup on shot al travay. E si sa ta e si sa ta rive moun sa a deside fè bagay malè nèt li mele Li konsome. kakao avèk wonm nan? Monchè!
Kay kraze? Ou pral fè krim monchè.
Gad!
Ann kon. Kesyon kesyon pou ou de zafè kilti. Mande misye eske se. Pierre Louis Gavencino di map mande pam nan an koulis. Non, yo ka banm goute pou mwen sil pou mwen savè a. Klè. Se nòmal, apa m mande kafe. Ou wi.
Nou pa di anyen sou kafe a non.
Mechan. Bann mechan. Wi. Zafè kilti di pou n mande w eske se kafe senp ou fè? Eskew mete dele, pwa nwa, mayi ladanl poul ka fò anpil paske abityèlman moun konn mete sa yo nan kafe. Kafe natirèl,
kafe senp nou pa mete dele nou pa mete pwa. Men eske n konnen gen yon bann jenn ti fanm ki pa konn fè kafe tou? Jan w wè an, pa kouman nou pral moute sou kafe konsa w pral fèl non. Kafe a ka frèt nan men w. Ban nou yon ti demonstrasyon kòman moun fè kafe. So,
prensip. Ki nòmal ke tout granmoun konnen an se mete dlo bouyi. M sonje avan m konn wè granmoun yo konn bouyi grèp la. Talè, ou limen dife w, ou limen dife w, chodye w byen pwòp, epi ou mete dlo bouyi, ou lave grèp ou, apre sa ou pran ti dlo nan dlo k bouyi a, ou chode grèp la, sa enpòtan, apre sa ou mete sik la bouyi, fò l byen kwit nan dlo a, apre sa ou koule kafou.
Sa. klè. Kounye a ou bwè kafe a met nan grèp la. Ou bwè kafe a met nan grèp la. Epi ou pran dlo cho bouyi a, ou vide l, ou koule kafe ou.
Sa a se nòmal. Men gen moun ki konn fè kafe a anmè epi li sikre l apre. Men bon fason ki pou fè kafe a nòmal la se fòk sik la kuit, byen kuit la dan. Avan ou koule kafe a. E gen moun lè yo fin fè kafe a, tankou jan ou fin fè l la la, yo annik tou mete l nan konsèv. Men gen moun tou ki mete l nan kafetyè a. yo reme yo metel nan yon lòt dlo cho ret bouyi ankò sam diw la e gwo koze gen moun ki fè sa men esak fè moun toujou gen konsèv men wap wè gon seri de moun tou lè yap fè kafe premye ti kafe yo pran yo pran yon ti kafe amè yo fon ti kafe amè yo lage yon 3 gout atè a. Pou lwa yo pou mò yo. E bon bagay m ap ba w la, vè bèl.
Wap byen pale anpil. Wap byen pale. Yo lago ti kafe atè a. Monchè brother, e ou konn felisite m felisite. Ou wè ou annik di m sa mwen rapid. Ou wè m ba w espas la pou vin pale la. Li, li. Valentines. Ou swa joure m la. A ba l ou di la.
Mwen, e, e, e. Kòman m te ka di sa? E, Li du komsi ou wè jèn ap lanse yo nan biznis epi ou tande yon jèn ki sot wèl yon biznis kafe. Nou gon pwoblèm nan peyi a e se jan nou leve a wi ki koz nou konsa. Men menm an Repiblik Dominikèn wap wè pa gen konplèks.
Bon m pa menm bezwen di pou lòt moun kap tandem la kap viv nan gran peyi yo. Ou konprann? Epi nèg la, nèg la te ka di bon m se slamè, bagay, sesi, m pa ka lanse nan sa. Non, anyen bagay, fò w fè kòb tou. Alèz.
Ou konprann?
Lè m wè w di sa brother m te, m te yon ti jan etone pou wè rapidman menn, m wè m ba w espas la la pou w te vin pale menn. Donk, reprann nimewo w yo ankò pou moun ki ta vle kontakte w. E si w ta vle jwenn Café Alèz la oubyen rantre an kontak avè m se nan 37 08 95 95 37 08 95 37 08 95 95 Donk e m panse ke nou di prèske tout bagay men si gen yon bagay ke ou estime ke nou pa manyen la ke ou vle di an ajoute l. So
sa m toujou di a jèn yo se kwè nan lekòl epi kwè nan travay se ede tèt ou dabò epi Yon lòt moun ap ape ede w. Se ede tèt nou pou peyi a ka avanse. Ok. Kankou pou pou pou kakawo a w sot di a la tou si yon moun bezwen l tou li ka kontakte w l ap wap fè jwenn ni? Yeah m ap fè jwenn li. Mesye ki bezwen kakawo yo.
Mittadji! M tande kafe m panse aprè Malibu m gen yon lòt kote pou m al yaya kò m wi. Frè m Mittadji!
Mittadji!
Fòk gen yon bagay pou di kanmenm.
Amen brother man nou te kontan resevwa w jodi a nou swete ke ou kenbe kafe a nan dimansyon ke ou dwe kenbe l man epi pou bagay yo fèt man epi m swete ke moun yo ba w bakòp kafe a tou gen yon pakèt kafe tou nap bwè mezanmi map di n sa m pap di sa pou m deranje moun kap fè yo ki prepare dan de trè movèz kondisyon menm moun ki konn ap vann kafe yo tou men gade sa vle di nan bokal konsa w vann yo menm
Èske ou konprann? Gen de, gen de kafe m wè konn ap vann. Gen moun k ap vann kafe ki pran tabak ankò. Lè tabak sa tonbe nan kafe a, li, li, li son w melanj omojèn. Li pa etewojèn non. Melanje mo, etewojèn yo, w ap ka separe engredyan yo. Men, omojèn nan, anyen pa ka fèt non. Se kòm si w te pran yon farin frans, ou lage l nan bikabonag wi. Gen moun k ap vann, k ap vann kafe, k ap vann poud kafe ki pran tabak wi brother. Yap vann kafe pou tabak nan nen yo wi. Mezanmi gade bay kouri pou Dye pa wèm men Dye wèm konsa yo
Ou genlè te konn fè teyat menn.
Non, pa gade yon nèg konsa mèt la, yon jenn ti gason byen klin kap prepare kafe. Ou konprann sa m di w lan? Ou wè yon bon bokal byen prepare mèt la. Ou pran yon bokal kafe konsa w al lakay ou. Èske aprè dimansyon sa pa gen lòt dimansyon? Gen lòt dimansyon, bon nou Ale pi ba tou gen yon ti sachè 100 goud sa pou moun ki pa gen anpil kòb epi gen bokal 500 goud tou. 500 goud ok gen 100 goud gen sa ki 250 goud epi gen 500 goud. Gen 500 goud. Epi e si moun nan ta vle plis ke sa lap vin ave a yon gwo gwo pi gwo bokal ke sa wap mezire l selon mezire tou pou mete? Nap mezire l epi nou jere sa ya. Ok good. Enben brother nou te kontan. Bon m pwofite salye tout moun Facebook yo e m salye tout moun Melier tou. M salye
Christelle
Se ton plezi m te kontan la Kontak la se 3708 95 95 Al swiv Zak Dislak tout kote nèt Pierre Louis Gavencino di Sony mèd refèl ankò Mezanmi gade bab kouri pou Djo pa wè m men Djo wè m.

Non, m konn fè kafe, e bon kafe. M pa m pa gen grèp mwen. Grèp ou pa koule?
Ah bon grèp, men si l te koule m t ap pran pòch pantalon mèt la.
Talè, epi m ka fè moun yo jwenn grèp tou. Bon.
So, m koud, dayè m se pdg Zak Di Koleksyon, m koud tout bagay, sa vle di depi moun nan pa gen grèp, m tou fè grèp la pou li. Ou fè grèp pou li.
Bon bagay nèt monchè. Enteresan. Pa gen pwoblèm non brother. Enben kontinye men, frape brother, epi n ap toujou ba w ti kout mikwo.

M dakò, m dakò. Konn pa gen ankourajman brother. M dakò avè w wi. M dakò avè w wi. Anpil fwa moun nan gen dwa ap fè bagay la, li pa jwenn ankourajman. M dakò, m dakò. Leonardo di konsa, Jan w fè bagay la la, yo deja wè w te konn pran kèk priz tabak nan men grann ou.
Grann mwen pa t pran tabak non men. E fè Jeff Mikazo di, ou ka pa gen pòch pantalon, ou pran yon kilòt tou. Kilòt la pa t ap ka fè l.

Antouka m felisite misye men kafe alèz spell ou pa achte kafe spell ou pa bwè kafe? Apa m gen kafe alèz vre?
M alèz wi.
Apa l te alèz kò l tou? Ou pral pi alèz la.